Lapolis frape Vitelòm jouk nan zo, Lapolis tape Vitelòm trè fò nan moman n ap pale a la. Selon sa nou jwenn kòm enfòmasyon ta fè kwè lapolis arete yon kouzen Vitelòm ki se yon Simo. Alò misye li menm li te yon Simo, li gen kèk tan li abandone pòs li, ebyen sa nou jwenn kòm enfòmasyon ta fè kwè. Misye se youn nan moun ki konn ap founi Vitelòm enfòmasyon sou operasyon lapolis konn ap fè. Kidonk nou pral bay tout detay, kilè yo arete misye, ki kote yo arete misye e nou pral fè yon ti rale mennen vini ki kote misye t al kache avan menm lapolis mete misye anba kòd. N ap fè yon kout pye nan zòn Kabarè. Nan moman n ap pale a la a, mezanmi gen videyo ki rive jwenn nou, videyo vrèman trajik. N ap gade kòman. Nèg kabarè yo yo pran yon jenn gason la yo fè misye pale lè yo misye fin pale yo touye misye e pandan misye ap pale a yo mare 2 men l 2 pye l yo mare misye 2 bra dèyè do epi yo koupe tèt misye bagay yo trajik nou pap ka poste videyo sa yo pou moun ki ta renmen gen videyo yo ou ka just ale sou paj telegram nan epi wap wè videyo sa yo lapolis arete plizyè jenn gason jenn gason sa yo. Sè jenn gason selon sa lapolis rapòte ta fè pati gwoup 2 gang Kanaran an epi gwoup 2 gang k ap opere nan zòn Pò Lafito ak Ti Tanyen. Selon sa lapolis rapòte ta fè kwè enben nèg sa yo yo fè pati yon gwoup 2 gang ke yon sitwayen ki rele Makes ap dirije kidonk se Izo 5 segond ki ta plase misye anba. Alò se prensipal enfòmasyon sa yo ke nou pral devlope pou ou nan kad emisyon sila. Bourik chaje pa kanpe, nap antre dirèkteman nan moman koze a ki se Vitelòm, ebyen lapolis tape Vitelòm jouk nan zo, nan moman nap pale a la lapolis mete anba kòd sitwayen sa ki se Mikyoni Pradèl Inosan ki se kouzen chèf de gang Inosan an, Vitelòm Inosan. Enben, yo arete misye ayè vandredi ki te 10 mas la nan Leyogàn. Selon sa nou jwenn kòm enfòmasyon, misye te kouri al kache nan zòn Lagonav. Dènyè fwa te gen yon pote boure ki te fèt nan Lagonav pa lapolis. Ebyen nan kad pote boure sa, lapolis yo te tire nan, kapab di afwontman. Genyen yon moun nan sosyete sivil la ki te resevwa yon bal. Moun sa te mouri e nou wè lapolis li menm ki te. vin lage pye l pa rapò avèk popilasyon an ki te an kòlè nan moman an lè yo wè genyen polisye ki tire epi moun blese, yo pote boure sou komisarya a, polisye yo te oblije lage pye yo e par la swit nou ta pral vin jwenn plizyè moun ki ta vin sove, nap pale de plizyè prizonye ki te nan komisarya sa ki te vin sove, ebyen sitwayen sa ki rele Mikiony Pradel Innocent ebyen misye te nan zòn Lagonav, misye lage pye l, misye te ame jouk. Kodan, lè l t ap kite Lagonav pou l antre nan zòn metwopolitèn nan, ebyen lè misye rive Leyogàn, lapolis mete men nan pat kasav misye. Nan moman n ap pale a la, misye deja dèyè kat miray nan dcpj, misye ap founi moun yo anndan dcpj bon jan enfòmasyon sou Vitelòm. Kidonk, misye anndan nan dcpj la, misye ap pale tankou wosinyòl. Bourik chaje pa kanpe nou prale dirèkteman nan zòn kabarè enben gen yon ti videyo ki rive jwenn nou la mezanmi moun ki ta renmen gen videyo sa ale dirèkteman sou paj telegram nan malerezman nou pap kapab poste videyo sa paske li twò sanglan pou moun tou nou konnen kè nou anbyen sante nou pa anfòm pa mande nou pou videyo sa paske videyo sa twò sadik nou pap kapab poste videyo sa oubyen nou gendwa paka gade videyo sila. Ebyen sa ki pase, nou konnen nèg kabare yo ansanm avèk nèg ki nan sous matla yo yap goumen tout jounen tout nan nwit yap batay, nou wè lapolis ki te fon kanpe bò kote nèg kabare yo, ebyen sa nou ta rive jwenn kòm enfòmasyon ta fè kwè genyen cha blende a ka pran moun nan zòn kabare pou ale nan zòn sous matla se pa de pawòl anpil ki pale e n ta tande gen moun ki tonbe se lapolis ki pa ta ki ap laloz kòl eske se vre nou pa konnen men nou wè zanmi an li menm li lonje dwèt li byen long sou lapolis avan menm yo te touye misye misye ta fè kwè lapolis li menm li pa inosan nan kad batay ki genyen anba sa misye ta fè konnen tou li menm li konn patisipe nan anpil zak malonèt e li ta menm egzòte lòt konpatriyòt li yo pou yo tapab sispann avèk zak malonnèt sa yo e aprè misye te fin pale misye te tou voye yon mesaj bay Dediro e aprè l te fin pale nou wè nèg yo te pran misye yo touye misye yo koupe kou misye e lè yo fin koupe kou misye gen bout venn avèk bout zo ki potko koupe ebyen nèg yo pran manchèt yo koupe tèt misye. Mezanmi video a rive jwenn nou malerezman bagay yo tèlman trajik nou pap kapab poste video sa yo antouka ale sou paj telegram nan nou pral kapab gen aksè ak video antouka nou pral tande map kite nou tande dans un premier temps son kote misye ap rakonte istwa kòman nèg yo te pran li kòmanl tap pale kisa li menm li te konn fè e aprè sa nap tande kòman nèg yo ap koupe kou misye men nou pap kapab wè video sa yo antouka ann gade e aprè sa nap tounen pou dosye vitelom.
Voye mesaj sa pou Dede yo mwen. Ee silvouplè pa gade non an byen non. Dede yo. Dede yo silvouplè nan komin kabarè ti cha se pwoblèm lap bay pede pran moun pote bay nèg smat la touye se trafik lap fè se trafik lap fè mwen menm mwen menm efezyen menm ki voye mesaj sa se trafik lap fè pede fè pran moun al depoze.

Bon mezanmi nou fin gade videyo yo se konsa bagay la ye bagay yo vreman trajik nou pa kapab poste jan de videyo sa yo ebyen. Dosye vitelom mezanmi map tou kite nou avek ti video sa ann gade koman la polis tal fouke kouzen vitelom nan li menm ki se Mikiony Pradel inosan ti video a nap gade koman la polis te mete misye anba kod e apresa nap retounen pou nou lanse nan kad operasyon la polis mennen nan baz neg kanaran yo avek neg ki nan zon pò lafito ann gade koman yo tap fouke kouzen vitelom nan. Mezanmi bagay la rèd lè w gade ou menm ki te konn arete moun, ou menm ki te konn ap minote moun, ou menm ki te konn ap fouke moun, eben jounen jodi a se menm frè damou polisye parèy ou ki vin pran w yo mare w tankou krab epi pou y ale dcpj ansanm avè w, ou t ap sezi pou wè menm ou menm ki te konn ap bay nèg presyon, bat nèg pou nèg pale, enben jounen jodi a se ou menm y ap bay baton pou pale, se ou menm y ap tòtire, se ou menm y ap met bagay nan lestomak ou pou w pale. Ebyen, jan nou te di l, bourik chaje pa kanpe n ap rapousuiv avèk enfòmasyon yo la a, nou prale nan bilan lapolis mete deyò, enben yo arete 3 prezime gang nan zòn Pò Lafito, Selon sa lapolis rapòte atravè inite sa ki se udmo Lwès 2, enben yo di konsa yo arete 3 jenn gason sa yo ki se Dupreval Sonel, Decoline Moïse e Billy Alexis. Nèg sa yo te jwenn arestasyon yo ayè jedi ki te 9 mas la 2023, enben nèg sa yo selon sa lapolis repwoche nèg sa yo daprè ògàn près odyovizyèl lapolis la, nèg sa yo patisipe nan anpil ka de. kidnaping, nèg sa yo patisipe tou nan pil zak kriminèl, nèg sa yo patisipe nan vyole moun ak anpil lòt ankò, sitou nan zòn Kanaran, zòn Pò Lafito avèk nan Ti Tanyen. Selon sa lapolis rapòte, nèg sa yo tou yo ta patisipe nan plizyè masak ki te genyen antre Sous Matla ki nan komin Kabarè. Ebyen se konsa bagay yo ye. Sa yo di, nèg sa yo, yo menm yo fè pati yon gwoup de gang ke yon patnè li menm, yon jèn gason ki rele Makès ensi koni, kap dirije dèyè a e selon sa nou jwenn kòm enfòmasyon ta fè kwè se Izo 5 segond li menm ki tal plase chèf de gang sa yo. Ebyen nan moman nap pale a la 3 prezime gang sa yo, yo deja anba men dcpj yap reponn kestyon konsènan zak malonnèt ke yo te konn fè dèyè a e bay bon jan enfòmasyon tou sou gwoup de gang sa yo menm ke yo fè pati l. Alò, se konsa bagay yo ye, sa w fè se l ou wè, manje w renmen se li menm ki pou deranje w. Se konsa bagay yo ye bandi kontinye opere nan kat kwen peyi Dayiti. Nou wè lapolis vrèman detèmine pou mare bandi sèlman nan zòn rekile yo men nan zòn metwopolitèn nan lapolis ap bay bandi.